Gen yon doktrin ki fondamantal nan divès doktrin Bib la, se anlèvman Legliz la. Mwen estime ke manke gen ansènyman fèt sou li, alòske evènman anlèvman Legliz la se li menm ki pral deklanche tout lòt evènman eskatolojik yo,

Nan dènye videyo nou te fè a, nou te wè divès kalite siy ki anonse lafen an. Kounye a, annou fouye Bib pou n kapab wè sa ki konsène anlèvman legliz la. Wi, nan pwochen emisyon nou gen pou nou fè yo, nou gen pou nou wè plis bagay relatif a anlèvman legliz la. Pa egzanp, poukisa anlèvman legliz la va fèt, ki bò moun ki sove yo va ale, ki lè anlèvman sa a va fèt e kilès efektivman ki gen pou anlve yo. Sepandan, jodi a, nou gen pou nou wè kisa anlèvman legliz la ye e ki jan li va fèt. Tout sa se nan bèl seri sa ki rele Comprendre les événements de la fin des temps. Bonjou, bonswa tout moun. Mwen se Roldy Telasco.

Kisa anlèvman legliz la ye? N ap jwenn repons sa atravè definisyon anlèvman legliz la, prefigirasyon anlèvman an ak preprezantasyon anlèvman legliz la. Premyèman, definisyon anlèvman legliz la. Legliz la ki se kò Kris lan, tanp Sentespri, fyanse Jezi, ap tann yon sèl bagay nan moman sa,

Li rache l, li disparèt, li menm kote a, pou l mennen l al evanjelize Azòt. Se tankou se yon papa ki gen pitit li k ap kouri travèse lari a, pandan yon machin ap vin frape l, li bat, li sezi l, li rache l pou chape l anba aksidan. Ebyen, se konsa, Lesenyè Jezi gen pou l, parlebye di Sentespri ki nan Legliz la, pou l rache Legliz la, pou l sezi Legliz la, pou chape l anba gwo jijman, tribilasyon ki gen pou pase sou. Wi, anlèvman legliz la se yon disparisyon fizik bruskeman, nan yon bat je, donk nan mwens ke yon segond. Wi, se menm mo harpazo sa ke Pòl itilize nan 2 Korentyen 12 vèsè 2 ak 4, pou di ke li te ravi, yo te sezi l, transpòte l nan twazyèm syèl nan yon vizyon. Wi, anlèvman Legliz la, se tout kretyen rejenere ranpli di Sentespri ki gen pou di latè babay, pou disparèt e pou anlve fizikman, literalman nan tout mond lan, keseswa nan travay, nan makèt, nan lekòl, nan legliz, lakay, nan lopital, nan simetyè. Paske kretyen ki mouri yo va resisite tou, e ansanm yo va vòltije san zèl, paske Senyè a va atire yo nan yon bat je. Gen kote l ap maten, selon sa k rele fizo orè lan, gen kote l ap midi, gen kote l ap aswè oubyen l ap lannuit. Antouka, nan menm bat je sa, tout kretyen ap gentan vòltije pou ale a la rankontre di Senyè dan lèzè.

Li te pwomèt l ap resisite, li resisite. Li te pwomèt l ap voye Sentespri, Sentespri desann. Konsa, li pwomèt tou li gen pou l tounen vin chèche Legliz li, li gen pou l tounen. Nan Jan 14 vèsè 1 a 3, li di, Lè m a fin pare plas la pou nou, m a tounen vin chèche nou. Konsa, kote m a ye a, se la n a ye tou. Dezyèmman, Anlèvman legliz la se yon benediksyon kretyen an ap tann, la byennerez esperans. Yon fiyanse ki atriste parapò a milye l ap viv la, kou raple l ke prens li gen pou l tounen vin chèche l pou l marye ak li, anverite lajwa tounen jayi lan kè l. Twazyèmman, Anlèvman legliz la se yon mistè ki revele. Ansyen Testaman pa vrèman di anyen sou anlèvman legliz la, donk se yon mistè. Men, se nan Nouvo Testaman li pral devwale, kote Jezi pral bay apotwkot Pòl tout revelasyon pou brize mistè sa a. Pòl di konsènan anlèvman legliz la, Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donk se pa pawòl pa l, se Jezi menm ki di l pawòl sa a. Katriyèmman, anlèvman Legliz la se yon sous konsolasyon.
Nan 1 Tesalonisyen 4 vèsè 18, Pòl di se pou nou ankouraje nou youn lòt ak pawòl sa a. Nan Legliz primitiv, kretyen yo te konn sibi anpil mati, anpil pèsekisyon. E youn nan pawòl ki te konn konsole yo youn lòt se te Maranata, sa vle di, Senyè a ap vini. Tout moun ki fatige yo va jwenn repo. Se pa. Senkyèmman, anlèvman legliz la se yon evènman kretyen yo dwe dezire. Pifò moun anndan legliz jodi a, mesaj ki atire yo se mesaj levanjil pwosperite, Se mesaj delivrans materyèl, ou pral marye, ou pral pati, ou pral fè pitit. Mesaj sa yo rale yon lapli amens. Men vrè kretyen, mesaj ki plis rive sou li se mesaj sanktifikasyon. Mesaj pou eskanpe karaktè li, mesaj sur le retour de Jésus-Christ. Paske vrè kretyen se yon moun k ap tann la veni de Jezikri. Wi, lèzòm pran san yo pou yo prepare tout kalite vwayaj, men yo pa prepare vwayaj anlèvman Legliz la. Moun ki di yo se kretyen yo pran tan yo pou yo prepare maryaj yo youn ak lòt, men yo pa pran tan yo pou yo prepare Maryaj ak ti mouton an, les noces de l'agneau. Moun ki sove tout bon an, preyokipasyon sou latè pa pati ak tèt li. Anpil kretyen ap swete avan pou Jezi tounen fò yo gentan reyalize tèl ou tèl pwojè, sa vle di yo poko prè pou le retour de Jezikri. Wi, legliz dwe ansenye anlèvman legliz la pou ede kretyen yo prepare pour la venue du roi. Koute m, si Sentespri ap prepare legliz la pou anlèvman li, Tankou Egayi t ap prepare Esther pou te vin rèn, e menm Sentespri sa a ankò ap mande pou Jezi vini, enben moun ki gen Sentespri nan li se moun ki dezire pou Jezi tounen. Nan Revelasyon 22 vèsè 17 li di, Lespri Bondye a ansanm ak lamarye a di, Vini non.

quelque chose qui est à venir. Se konsa, nan Ansyen Testaman an, nou jwenn yon seri de pratik ou evenman ki anonse lòt. Pa egzanp, nan Ansyen Kontra yo te konn sakrifye bèt ki se senbòl, imaj, lonbraj, tip oubyen prefigirasyon Jezi, lanyo ki te imole, ki te sakrifye.

Avan Bondye te frape latè ak yon delij akoz peche lèzòm, li te fè Noye ak fanmi li antre nan lach la pou chape yo. Se konsa, avan Bondye voye jijman tribilasyon sou latè akoz enkredilite, mechanste ak kòripsyon lèzòm, ebyen Legliz la dwe gentan anlve sou nuaj yo ak Jezikri. Dezyèmman, lo ak fanmi li. Avan Bondye te detwi Sodòm ak Gomò pa lefe akoz debòch abitan yo, li te bay lòd ak Lo ak fanmi li pou yo kite zòn nan. Se konsa, jodi a, lèzòm konpòte yo pi mal pase moun Sodòm ak Gomò. Gen yon zanmi ki di, Jenerasyon jodi a pi pouri pase tout lòt jenerasyon ki te pase sou latè. Ebyen, avan Bondye voye twa seri de sèt jijman diran sèt lane tribilasyon yo akoz peche lèzòm, ki pi rèd ke Sodòm ak Gomò, fòk gen yon lòd ki gentan pase pou legliz la kite latè. Twazyèmman, Ebre yo ki te esklav ann Ejip. Anba lidèchip Moyiz, Ebre yo te kite Lejip ak tout idolatri epi koripsyon ki te gen ladan. Yo te pran wout pou rive Kanaran. Se konsa, Legliz gen pou l kite latè pou li ale kot Jezi t al prepare pou li a. Katriyèmman, Rahab ak fanmi li. Lavi moun sa yo te gentan epanye epi sove pami tout abitan Jeriko yo depi avan moun Izrayèl yo te vin boule lavil la, paske Rahab te pwoteje espyon ebre yo. Senkyèmman, Lapot Jan. Nan vizyon li te resevwa sou dènye tan yo, Nan chapit 4 la, vèsè 1 a 2, Jan wè yon pòt ki louvri nan syèl la. Li tande yon vwa tankou yon son twonpèt, e vwa a di l, Monte isi. Ebyen, se konsa, pou anlèvman Legliz la, nou gen pou n tande vwa yon akanj, nou gen pou n tande son yon twonpèt ki gen pou klewonnen, epi Legliz monte. Anfen! Reprezantasyon anlèvman legliz la. Youn nan gwo rezon ki fè nou kwè nan anlèvman legliz la, se paske se pa premye fwa evenman sa pral pase nan listwa limanite. Donk, se pa yon fè izole nan listwa. Non, se pap yon evenman etranj, paske nou jwenn ka twa moun ki te gentan anlve nan Bib la. Premyèman, nou te jwenn Enòk, nan Jenèz 5, vèsè 24, li di, Enòk macha avèk Dye, pi, il ne fut plus, parce que Dieu le prit. E nan Ebre 11, vèsè 5, li di, Se paske Enòk te gen konfyans nan Bondye, ki fè li monte nan syèl la, kot Bondye, san li pa janm mouri. Apre sa, pèsonn pa janm wè kote li ye ankò. Se Bondye menm ki te fè pran l, mennen l bò kote li. Nou jwenn ekri nan liv la, ki jan Enòk te fè Bondye plezi lontan avan Bondye te fè l monte nan syèl la.

E nan vèsè 17, li di, Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Elie pendant trois jours et ne le trouvèrent pas. Wi, tankou Eli ki te anlve sou yon char de feu, rad li te tonbe e moun te pran chèchè l. Se konsa legliz gen pou l anlve siw dènye, rad nou gen pou n tonbe e moun va pran chèche n. Pitit ap chèche paran. Mari ap chèche madanm, madanm ap chèche mari, pastè ap chèche fidèl, fidèl ap chèche lidè. Se va yon dezas total. Imajine w yon avyon a yon haut altitid epi avyatè a se yon bon kretyen. Chofè bis la, taksi a, k ap kondui epi yo pran anlve. Imajine dega, aksidan nan mond sa a. Twazyèmman, Jezi. Si Jezi ki se tèt legliz la, te anlve enben kò Kris la ki se legliz dwe anlve tou. Non, se pa premye fwa moun pral anlve nan listwa limanite. Sèlman jou sa a, se va vrè kretyen nan tout nasyon sou tout latè ki va vòltije. Se va yon rasanbleman nan nivo entènasyonal. M te mande w pou w imajine, men ou kwè w ka imajine kalite evènman sa a nan tout. Peyi, nan tout biznis, nan machin, nan lari, nan avyon, moun pral pran disparèt yon sèl kou. Va gen yon boulvès nan lemonnantye, kote moun pral chèche moun. Lèzòm toujou ap chèche bay eksplikasyon sou sa yo pa konprann, sou sa yo pa konnen. Pa egzanp, apre anlèvman legliz la, pa etone w si w tande ke se ekstraterès ki te mache pran moun sou latè. Antouka, m pa swete se ou k ap swiv mwen ki pral oblije ap eksplike bagay sa yo. Lesansyèl se prepare paske pare pa pare Jezi ap vin chèche legliz li. Avan m fini avèk premye pwen ansènyeman an, m pa santi m konfòtab pou m pa fè yon diferans pou ou ant anlèvman legliz la ak retou de Jezi Kri. Dabò fòk ou konnen Jezi te fè premye vini li sou latè, sa rele enkanasyon. Paske li te Bondye nan syèl la, donk Lespri Siprèm, li vini sou latè pou pran fòm moun pou ka sove moun. Bib la rele li tou ti mouton Bondye a ki te vini pou wete peche limanite, pou sove nanm nou ak lespri nou. Pandan ke kò fizik nou toujou ka malad, ka mouri. Wi, pou n pale de retou a, nou dwe pale dabò de premye vini an. Ansuit, avan retou Jezi a sou latè, Li gen pou l fè yo parèt nan syèl la, sètfwasi non pa antanke Ti Mouton men antanke yon epou, oubyen mesye marye a, pou anlèvman Legliz la ki se lamarye a. Enben, vini sa a, oubyen ti parèt Jezi dan lèzè a, se pou kapab sove menm kò nou oubyen ba nou yon kò glorye, yon kò enkòriptib, yon kò etènèl tankou pa l la, paske si Epou a etènèl, lamarye a dwe etènèl. Se konsa Legliz la dwe pase setan nan syèl la, paske di menm kou similtaneman ap gen sou latè yon peryòd de tribilasyon de setan. Anfen, apre sèt lane tribilasyon yo, Jezi va tounen kote l va depoze pye l sou latè, sètfwasi non pa tankou yon mouton, non pa tankou yon epou, men tankou yon Wa ak yon Jij. Ebyen, se egzakteman pati sa a ki se veritableman le retour de Jésus-Christ sur la terre. Men m vle note pou ou ke jodi a n ap pale de anlèvman legliz, men nan videyo avan an nou te pale de siy. ki anonse pou retou Jezi a. Anlèvman ak retou a se tankou Nwèl ak Thanksgiving. Atmosfè lari a depi nan mwa Oktòb anonse Nwèl. Konsa, lefètke ou konnen Thanksgiving avan Nwèl, epi l pa twò lwen, lè ou tande mizik Nwèl nan lari a, ou pran sant Thanksgiving otomatikman, menmsi l pa ko rive. Men, mizik yo, dekorasyon yo, se pou Nwèl. Konsa tou sin nou te di yo se pou retou Jezi, e kòm anlèvman an ak retou a pa twò elwanye, se yon diferans sèt lane ki antre yo, ebyen lè w wè anpil sin sa yo, nou konnen anlèvman an tou pre. Men an reyalite, pa gen sin espesifik pou anlèvman an, okenn sin ki konstitye yon sans avètisman preyalab, donk anlèvman an ka rive nenpòt lè. Se sa k fè yo pale de l'iminans de l'enlèvement de l'Eglise, Se prè pou toujou prè, paske l ka pase nenpòt lè. Alafen, sijè anlèvman legliz la nuizib pou anpil moun. Moun ki pa dwat, moun ki konfòtab nan lavi peche ap mennen. Yo pa renmen tande mesaj sou retou de Jezikri ou sou lanlèvman de legliz. Men devwa nou, se avèti w sou sa Bib di ki gen pou rive byento e ou menm pou prepare w. Kounye a, an nou janbe nan dezyèm kesyon relativ a anlèvman legliz la. De, Ki jan anlèvman legliz la va fèt? Si nan jan 14 nan premye vèsè yo, Jezi te anonse li gen pou l tounen vin chèche Legliz li, enben genyen de pasaj espesyal ki vrèman bay detay sou ki mannyè evenman sa a pral dewoule. Se 1 Tesalonicen 4, vèsè 16 a 17, epi 1 Korentyen 15, vèsè 52. Nou pral fè yon sentèz de tèks sa yo pou nou etidye ansanm. Mouvman anlèvman legliz lan. Premyèman, nan yon bat je. Anlèvman legliz la pa fèt nan yon bat je. Mo grèk ki itilize la se atomos, an fransè, atom. Atom se yon eleman ki enkwayableman miniskil atèl pwen ke fòk ou ta genyen 80 mil atom de karbòn pou fè sèlman dyamèt yon branch cheve. Wi, yon klendèy oubyen yon bat je tèlman fèt rapid, li pran san mili segond pou l fèt. Sa vle di ke yon segond p ap menm gen tan pase, legliz lan ale. Non, p ap gen tan pou moun repanti, ni pou al rekonsilye ak frè w, ni pou gen tan al fè yon byen. Se jodi a, se kounye a pou pran Jezi kòm Senyè w ak Sovè w, epi pou viv pou li. Dezyèmman, Lè dènye twonpèt la va sonnen, yon lòd va pase, N'a tande vwa yon chèf zanj. Gen plizyè twonpèt k'ap gentan sonnen avan anlèvman legliz la. Mentnan, èske twonpèt sa yo literal? Èske plizyè ladan yo se pa ta pwoklamasyon levanjil la? Sèl Bondye ki konnen. Antouka, twonpèt kretyen yo pral tande pou yo anlve ale nan syèl la se. dènye a. E vwa nou va tande a, se va yon akanj, sa vle di yon chèf zanj. Se yon zanj ki nan tèt plizyè anj oubyen yon gwoup danj. Nou pa konnen si se Gabriyèl, si se Michèl, nou pa konnen. Twazyèmman, Senyè a menm va desann sot nan syèl la. Nan Revelasyon 19, vèsè 1 a 8, Labib pale nou des noces de l'agneau, de maryaj ti mouton an, ki se Jezi, ak Legliz la, ki se Madan marye a. Donk, rezon deplasman pèsonèl Senyè a, se paske l ap vin chèche Legliz sa ke l renmen anpil e ke l te mouri pou li. Legliz sa ki te lakoz Jezi te oblije depouye tèt li, pou te menm vin pran imilyasyon ak lanmò lakwa, li gen enterè vin chèche afè l. M pral di yon pawòl la a ke Labib pa di tekstyèlman, men m kwè l konsa. M pa konn si w sonje lè Dànyèl te fè priyè pou delivrans pèp li a, epi Bondye te voye repons priyè l lan, men gen yon fòs fènwa ki te bloke repons lan anlè a. Alafen, se akanj Michèl oubyen Mikayèl ke Bondye te delege vin delivre repons lan pote bay Dànyèl. Enben mwen toujou kwè ke demon yo ki nan lèzè, ki nan planèt yo ka toujou gen yon tandans pou ta bloke legliz la pou anpeche l anlve. Se la rezon pou lakel le Senyè lui menm dwa veni an pou l kapab kreye pasaj, fè wout pou legliz li pou l di l ann ale. Katriyèmman, sila yo ki te mouri nan Kris la va resisite an premye. Se pa nenpòt mò ki gen pou resisite jou anlèvman Legliz la, men se moun ki te aksepte Jezi kòm Senyè ak Sovè yo. Yo va resisite ak yon kò laglwa ki menm ak kò sa Jezi te genyen lè l te resisite a. Nan 1 Korentyen 15, vèsè 42 a 44, kò aktyèl nou an ka pouri, men, lè li resisite, li pap ka pouri. Li va resisite ak anpil onè. Yon kò transfòmasyon ak pouvwa Sentespri a. E rezirèksyon sa a se va mwason premyè rezirèksyon an ki se la rezirèksyon des justes. Nou konprann e respekte pozisyon anpil teyolojyen ki kwè ke lè sen de lansyen testaman gen pou yo resisite o retou de Jezikri apre la peryòd de la tribilasyon. Yon lòt bò anpil teyolojyen donk mwen menm

Sèl jan pou moun sa yo ta rive bon nèt, sa vle di pafè, se ansanm ak nou. Senkyèmman, apre sa, nou menm kretyen ki va vivan yo, nou va chanje kote nou va gen yon lòt kò ki pap ka pouri. Se pap tout vivan yo, men se kretyen ki va vivan lè Jezi va vin. Chèche legliz li, yo va transfòme. E yo va sibi yon transfòmasyon, oubyen yo va sibi yon transmitasyon. Wi, nou va gen yon kò ki pap ka pouri. Yon kò gloriye, k ap gen anpil fòs. Yon kò spirityèl ki sòti nan syèl. Sa ki enteresan pi plis, kò sa va tankou kò Jezi lè l te resisite a. Sonje lè Jezi te fin resisite a, li te parèt sou disip yo pandan ke tout pòt te fèmen. Sa vle di, Kò a travèse miray. E vwala ke Li fè disip yo touche kò a. Pou moun pa t panse se yon espri oubyen yon fantom. John Alexander di, Legliz inivèsèl la va chape anba prensip gravitasyon an pou l vin fè yon sèl ak Kris. Anyen pap ka separe l ak Senyè a. Kay, bilding, tou oubyen konstriksyon ki pi wo nan mond lan pote non Burj Khalifa. Li twouve l a Dubai. Li gen yon otè de 828 mètre. Li gen 57 asansè e 160 etaj. Se kòmsi se 160 kay yo mete youn sou lòt. Kounye a, imajine w de kretyen k ap travay nan yon bilding konsa ki osi wo, e, men lè anlèvman legliz la rive. Jezi va transfòme kò kretyen sa yo, tankou pa l la, pou lè y ap monte, pou dal oubyen plafon yo pa bloke yo. Konsa yo va travèse 160 etaj nan yon bat je pou al kontre Jezi anlè a. Se va yon mèvèy! Sizyèmman, Epi ansanm nou va ale sou nuaj yo kontre Senyè Jezi anlè a. Se ansanm nou va anlve. Donk, nou pa prale kite sila yo ki te mouri deja. Non, fòk yo resisite. Epi ansanm nou tout nou va anlve. Malerezman, moun ki di yo se kretyen jodi a, yo vle al nan syèl ansanm, men yo pa vle viv ansanm. E lè Pòl di nou tout nou va anlve a, li pap pale de legliz lokal non, l ap pale de legliz inivèsèl. Donk, legliz ki gen vrè kretyen yo ladan l. Donk, pandan sèvis la ap fèt epi anlèvman legliz la rive, moun ki te gen luil nan lanp yo, donk ki te prepare, y ap anlve pou y al rankontre Senyè a. Men lè chofè de bò ap rete. Wi, Jezi va tire legliz li, nou va ale sou nuaj yo. Se va yon mirak kote nou pral defye lalwa de la. Tout sa va posib gras a kò de glwa ke nou pral posede. O final, nou ankouraje tout kretyen pou yo konsole yo ak pawòl sa yo nan moman eprèv yo sur la tè. Pa rete aflije tankou moun ki pa gen lesperans. Pa twouble. Kwè nan Bondye, kwè nan Jezi ki fè nou pwomès sa pou l vin chèche nou. Rete sou prigad nou. Sispann dòmi, paske jou pou n glorifye a pa lwen rive. E pandan n ap ankouraje w pou w kontinye suiv seri sa, n ap di w Maranata! Senyè a ap vini! Rete beni!
Pou ti jan mond lan chavire tèt anba sa a, se pa ta siy ki anonse retou Jezi ak lafen an? Ki jan evenman dènye tan yo dwe dewoule youn apre lòt dapre Bib la? Ebyen, se kesyon sa yo pastè Rudy Telasco reponn nan nouvo liv li a ki gen pou tit Konprann evenman dènye tan yo. Konprann evenman dènye tan yo se yon veritab eskatoloji biblik ki prezante nou youn apre lòt ak an detay etap dewoulman gwo evenman lafen yo tankou anlèvman legliz, tribilasyon, retou Jezi, milenyòm, dènye jijman ak eta etènèl.